Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. E gade non, m pral, m ap fè yon rive la, m pral, m pral, m pral gen yon aktivite, e n ap, n ap pale, n ap pale, n ap pale, n ap pale ankò. Dakò. Sonje sa m di w wi, Maksim sa ap pase adwat, ou menm pase agoch.

Ou pa nan zanmitay, nan kòkòday avèk jan de moun sa yo. Moun sa yo gate, gate, gate fwaye. Ebyen ok pa. Dakò. Wi, wi, m tande tout sa w di m yo. Ok, m pap al nan pale avèk jenòm nan paske m pa konnen l. Li fenk vin nan klas la. Ebyen ok, dakò. Dakò, babay. Ok.

M vann epi m konn fè antèman m vann epi nou jwenn ti kòb pou n konsakre pou moun jèn. Antouka m vrèman kontan wi timoun te la pou kòm se kle sèman nou genyen pòtoprens nou vin jwenn mwen lakay nou nou pa bezwen mare nou pa bezwen timid tou nou ka edem.

Ok, mwen pral voye w nan fakilte. Ok, o yon bèl ide wi, se byen. Ok, pa gen pwoblèm. Men nan fakilte m pral voye w la, mwen pral voye w veye yon moun. Ok, sa di, moun nan pase premye ane, dezyèm ane, twazyèm ane, ou dwe pase ni premye ane, ni dezyèm, ni twazyèm tou. Si moun nan, ok, moun nan double premye ane, w ap degaje w pou w double tou. Fò w ka ret nan klas la. Alèz monchè. M konnen w bon bagay ou ye. Ok Ay di moun m pral voye w ee al siveye a se pitit gason m. Ok bon ou konnen ou konn papa w ou pap gen pwoblèm lajan tout sa w ta bezwen ou pap gen pwoblèm. M ap voye w pou Pòtoprens. Ok m pral pou preparasyon. Ok Pou mwen pou preparasyon lekòl la m pral peye pou ou a m gen yon 2 kawo tè la m pral vann li pou m ka regle sa pou ou Ok m pral di ou Ok ok m pral di ou wè m ap voye non lekòl la pou ou pa mesaj epi adrès kot lekòl la ye a. Enben ok map tann mesaj ou. Pa gen pwoblèm.
Chak vandredi, chak weekend kòb ap vin jwenn ou epi kòb lekòl la map gentan map gentan fè w fason m voye ba w pou w ka peye lekòl la epi fè travay ou. Anpil respè. Ok 5 ane 5 ane ki genyen nan fakilte a oubyen 7 ane li ye wi 7 7 an fakilte a Degaje w, fè kou w konnen, etidye. Si w te gen yon pwoblèm, yon pwoblèm ou dwe yon moun, di m ni m ap voye kòb la pou moun nan pa ba w pwoblèm lekòl la. Mwen di ok, pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm pitit gason m. M pral voye non lekòl la pou ou avèk adrès la. Pa gen pwoblèm pitit gason m. Ou konn manman w te bon zanmi m. Humm ou mwen an plis wi manman w te bon zanmi e manman w te bon grenn tou manman w te bon grenn tou manman w te konn fè kè m kontan. Tankou ou t renmen bay ti blag ou tou. Ok papa ok pa gen pwoblèm pitit gason m ou pral gade non ou pral fon fason pou m gentan aranje sa la jodi a la bay tè a. Poum ka komanse apre 3 jou m komanse voye kob pou ou. Ok
Dakor.
Ou mèt ou pa bezwen keto pou lajan m gen sa deja. Sèl sa pou fè sèlman retire bagay lekol la nan tèt misye wi. Ok wi sa vle di mennen l nan fanm wi mennen l nan fanm sa vle di poul gaspiye tan l mwen pou l ka tounen vin jwenn mwen. Anben ok ok petit gason pa bezwen ketyon pou lajan demen se vin map aranje tout bagay ah ou tèt fwèt monchè epa petit gason m ou ye men pa gen pwoblèm mwen diw mwen diw manman w travay pou sa deja manman w te konn fè kèm kontan lè manman w ap tranble kòl mwen son lòt bagay pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm ok ok hehehe ou konnen fòn bay ti blag nou ok petit gason mwen dakò pa gen pwoblèm. Pow! Ok la. M gentan jwenn kote pou m veye ti jenòm nan. M pral jere bagay yo byen la ou wè. Nèg pral nan fakilte, pral byen pase. E nap travay tou. Manman n deja pa la. Nap travay. Oh mèsi Bondye. Bondye map sèvi a li kouta Bondye vre!

Ah peu importe nan sa w ye men sa map diw la sa m te mande frè mwen yon bagay ki enpòtan li ye. Bagay yo konplike.
Ou wè mwen a papa m la nou nan gwo diskisyon la. Imajine ou mal mande nèg sa sèvis. Kounye a tou voye m anlè papa trap humm. Ah depi w pale depi w pale ou ta pale avè l pou mwen m panse ke l tap konprann ou. Humm. Si w te konn sa l te di w tap di sa. Epi bagay lajan sijè de lajan bagay sa yo li te ka eseye konprann ou.
Misye di mwen avèw e nou pa sou lekòl e byen epav nou ye epi ou panse nan moman sa mwen pral pale misye. Nan tan nan tan mwen depi avèl mwen lap makem lekòl la mwen lap gade mwen jan li. Li vin avèk yon nèg la va di yon makak pakèt baf nan figil. Konnen nèg sa.
Kouzenm. Si ou wè nèg ki kouzenm nan anbyen la m pa kwè papam non. Li vin an jeran nan pou lakou a oubyen pou. Kouzenm. Si ou wè nèg la ou menm m pa kwè misye kouzenm. Sa papam di.

An non. Bon kisa wap achte pate a. Eh! Ou wè pako bliye ou. Ou pa vle wè pate ou menm. M pa tap, m pa tap e. Banm di w, nèg sa k sot andeyò k vin travay nan kay la, ki nèg li ye menm? Ou la, yo di w travay avè m, bay lekòl, ou di ou la travay nan kay. Kòman travay nan kay la?
Bon nèg sot andeyò epi l vin travay avè w. Se pou sa papa m vin avè l. Sa l te konnen lekòl menm? M tande misye fò, li pral banm bèt. Li pral ba w bèt, ki bèt ya? Mòpyon, pis? Men m pete zen wi. E manman m ki vin pale avè m. Ou konnen manman m wi. Si misye ka pran pòz li bagay sa yo bon timoun. Epi kounya la pou l ka pran pòz. Tankou soti pou l pran plas la. E konsa yo ye. Bon sa sa tou wi.
Li ka pran pòz bon timoun li. Kounya la li pran tèt pa bò konsa. Lè l konpòze li vin gen kontwòl nan sa.